Wi komisè kòman nou ye. Tout bagay byen tout bagay anfòm bon bandi pam kounya nou ka pale avan kote nou te ye a m pat ka pale m te vrèman okipe. Ok komisè nou te deja anonse ou e ou te di nou ke maten an fòk gon espas paske ou genyen yon plan pou lendi apati de lendi sou moun kap vin fè paspò e ann ale non di nou kòman sa pral ye.
Monchè fòm salye piblik la anjeneral, fòm salye moun popilasyon Mikoas la kap tandem, fòm salye le mond jodia la kap tandem sou radyo Zamax. Son plezi pou mwen pou mwen avèk nou maten an. Monchè aske apre avèk kesyon. Non, ou antre yon kote ki gen eko, ou antre yon kote yon sal la ki gen eko kounya.

Di m, men manman l. M di, bon oke, bon w pa gen pwoblèm. Epi m pase nan lè sa a, e m wè yon timoun sou bra l, e fò m kesyonnen l, kote l pral ak timoun nan? Mon chè, sa te vin pase. M te kontinye papouye lari a, fè tchèk lari a, de gen de te. Men gon demwazèl ki te vin rele m, e enfòme m ke gen yon ti dwayen andedan imigrasyon ki pran mwayen nan men l pou fè paspò pou li, mwayen an, e si dwayen sa a, bon. fè yon pwopozisyon endesan pou ke li ta remèt li paspò a. Sa vle di ke sitwayen sa a te mande l plis kòb? Bon, wi, egzakteman, ya. Non, pa fè sa komisè.
Se pa plis kòb li te mande l. Ou pa ka ap twouble nou. Komisè, yo pral di jounalis la depi l poze w kesyon, l gentan gen senkant pousan repons lan.

Mwen te di gen 2 chwa, se swa misye bay paspò a oubyen misye remèt pyès yo ak mwayen an, mwen menm pou m bay direktè afè paspò a, ou di wè si m arete misye.
Sot ki sot fè, m te pran dam sa a, m te debake nan imigrasyon an. Lè m rive nan imigrasyon, se kòman w ta ka pale. Menm dam mwen di w mwen te kwaze a 4 è di maten an, li gen prèske 400 moun devan l. Manman! Tèt chaje! Paske li fè m konprann ke tout moun ki devan l la yo, se chèf ki mete yo devan l lan. Ale gwo ponyèt. Humm tèt chaj. Otorite sa alege vini li met 2 moun devan l. Nèg sa alege desann machin li, li met 3 moun. Sa e e sa se mesye entèl li met 2 moun devan l. Donk kòm se nou menm li pa k gen moun, li oblije gen nenpòt 400 a 500 moun devan l lan malgre li te pran lari a ak avè 2 machin ak 2 moun. Enben tande komisè, si l gen 3 a 400 moun devan l sa vle di l pa gen moun e li k dèyè nèt.

moun Semantico tout debake, moun Ano, moun Ansaro, tout debake, kot Desè, Baradè, tout debake nèt. E se si, n ap oblije ret dòmi, swa pou demen oubyen pou ap, pou dimanch pou apre demen. Ok.
Lè m te debake nan biwo imigrasyon an, efektivman yo te jwenn direktè a, bon direktè a an chaje dezyèm CG, pa gen pwoblèm, e ap siye apre avèk kesyon paspò sa e madam sa, mwens mwen pran sa an chaj, sa ke m pa t menm espoze fè a devan l. Li di m li pwomèt dam nan ke l ap ba l paspò a nan jou k ap vini yo. Sa se yon ti modèl ki genyen ak siyati ak machin pèsonèl ki plase ki pou al chache paspò a. Ki fè paspò yo poko rive. Nan sitiyasyon sa a, pakè a deside n ap pran, n ap fè 3 liy. 3 liy?
N ap fè 3 liy. Yon liy pou fi, medam yo pa ka reponn avèk frap mesye yo nan fousad la. N ap fè yon liy pou gason.
Ok. Moun yo piti moun. Denou di sim fè you ning mouri ak nou pami moun nan ap toujou egziste. Uhmm. Pou kle gen yon foul ki resi nan oblije fè 3 ning you fi youn poul fi youn pou gason lòt ning nan lap gen fi ansent
andikape granmoun e granmoun gason granmoun fanm. Ok. Men mwayennan nap fè nap kòmanse avèk moun non yo kòmanse pa a. Pale, pase, pwade. Bon travay komisè.
Demen nap di a nap pran 4 lèt. Ok komisè an sa vle di ke apati de lendi yon moun ki bezwen al fè paspò. Fòk lèt nan li a a de. E sinyati l. E sinyati a.
Sinyati lan. Ekzatman.
Fòk sinyati moun nan kòmanse pa a, b, c, d.
Moun ki nan evo yo ka vini. Moun nan evo yo ka vini komisè, pa konsa? Ou te mèt te Muscadin pa vini.
Ou te mèt te Muscadin lundi depi sinyati ou pa kòmanse. Map mete ou deyò. Se èm ou ye. Ok.
Paske m pa gen manman. Non men an ale nou pral fè l de suit an suit. Kounya yon moun e nan madi komisè.
Nan madi la pran 4 nèg ki vin apre 4 premye nèg la yo. Kounye a komisè si yon moun te gentan 4 premye nèg avan yo, yo pa gentan pase yo la pou semèn pwochèn? M pa tande byen kesyon sa. Si yon moun pa egzanp mwen ABCD ok nan lendi epi pandan m pa gentan pase nan lendi a sa pou m fè? Wap la pou lòt lendi. An wap la pou lòt lendi. Ok.
Ok sa vle di ke ok ok kounye a m konprann men komisè gon bagay pou kalkile genyen 5 jou travay
gen 28 lèt ha fò n gade sa gen 28 lèt alfabè l ap ba w 20 lèt wi ap gen 6 lèt ki pou konprann
arive jèdi vandredi a wap ogmante lèt yo lòt lèt a pou nou lè yo pa manje pa jèt

Gen yo pa gen anpil. Ok.
Banm baw komisè. Bon e nou menm e kout men nap bay nan la repiblik. E nou deside fè sa. E men sa wap fè pou nou komisè. Nap rann e imigrasyon sèvis. Nap rann la repiblik sèvis. E voye yon lis pou nou.

Ou vle rete otorite, fè wòl ou, ret nan limit ou, al chita nan biwo w. Pa pran ti mennaj ou, pa pran ti kouzen w, pa pran ti kouzin ou vin met l nan tèt krim nan. Paske sa a plis ke krim mesye. Lè w pran yon moun, ou pèse yon moun, gen yon ti bebe sou bra l, ki kite l lakay li a katrè di maten. Li kite lòt timoun yo petèt san manje, san bwè, san fè travay a lakay li. W ap tande m? Sou twazè daprè midi, pou l nan yon liy, li pa menm an premye pozisyon, malgre l vin an premye.

de la République. M pa bezwen jwenn bagay konsa. M ap mete yo deyò nan espas la. Ok, ok. Li gen posiblite.